Bonswa bonswa tout moun nap di w byenvini sou chanèl men sa ki atis la e pa bliye abone avèk chanèl la kloche ti klòch la pou ka toujou gen tout dènye enfòmasyon tout dènye videyo nou poste yo ebyen Bif ki genyen pou semèn sa a, bif nou pote pou ou se yon bif ki deklentche ant Olivier Durette avèk Atis Panch e ki aktyèlman la cho ant Oli Durette avèk Roody Roodboy le phénomène. Ebyen kòman sa te kòmanse? E Olivier Durette toujou ap poste yon foto avèk yon chèn nan kou l ki gen yon ti kle kòm meday. Atis Panch misye pran foto al poste sou Instagram li, li di met kle twalèt nan lestomak ou pou meday, pran moun pou egare. E Olivier Durette pa met dlo nan bouch li poul reponn sou Instagram li, misye di li pran yon foto kote atis Panch poste avèk yon ti bone nan tèt li nan solèy. Misye di lè li fè cho men ou paka kite solèy la bat melon an poul pa pouri. One se konsa misye met ti bone a se sa vle di o li dirèt vle di ke bone a panch met nan tèt li a se poul bare tèt li tèt long li an pou solèy la pa pouri tèt milon an antouka o li dirèt kontinye l poste foto kote panch nan mi plizyè nan mitan atlèt li di panch manman panch te panse misye son bèl gason lèl panse lal nan yon konkou Lèl rive nan kangou a sal te panse a li wè se pa sa, pozisyon misye pa la, menm kanpel misye kanpe lèd, panch kanpe lèd, se sa Olivier di, misye di si se te yon konkou tèt Olivier tèt Milo misye tap chanpyon, Oli menm kontinye poul poste yon foto kote misye panch tap chante nou douch li di panch al eseye chante tankoul bla bla bla, konprann, li menm poste yon foto kote Panch nan douch, nan nan nan devan yon pòt yon pòt kay jan wap gadel nan video a e li mande eske son yon fanm oubyen son gason panch ye jan nap gade panch la nan nan foto a misye kanpe an bon fanm vre wi li menm poste yon foto kote panch gen yon ti linèt nan zyel epi bouch rouj a lèv bon. Bagay tèt chaje. Ou li dirèk di anmweyy nan kisa m pran la wouj a lèv fè tou lè bagay tou wi tou lè bagay sa vle di li di panch fè tou lè bagay ou li dirèk ta fè konnen ke panch pran de sim e kote gwo bagay la pral pete a se ou di ou t bòy foure bouch li nan kouze a ou di ou t bòy misye di ou li dirèk wap poste ak kle. Wap neglije kadna a Antouka ou li dirèt men msye reponn Roody Roodboy poul di Roody Roodboy se lestomak papita Lestomak Roody tèlman chèch msye al nan stò li oblije pran pantalon nan pran yon ti bout pantalon nan seksyon timoun ak tout sa msye di Roody Roodboy men oblije met yon gwo bout sentiwon pou kenbel Msye poste yon foto Roody Roodboy yon ti chemiz wouj yon ti pantalon bay tèt chaje.

Oli Durette ap di Roody se Chichi. E foto ki fenk lage la, Oli Durette poste on foto kote Roody sou sèn e nou konnen kounye a la nèg rap kreyòl yo, dèfwa lè y'ap danse sou sèn, nèg yo danse kòm si son on demwazèl k'ap danse, sa tout moun ka remake sa. Oli Durette poste on foto kote Roody Roodboy sou sèn ap danse, sa misye di konsa m'pral gate'w la, Lòt moun ki nan foto a ou te a reponn, Wi prezidan! Konprann? Oli Durèt di, Di Jezi fè vit vini oke paske bagay yo make san gad figi l. Ou konprann? Oli Durèt di, Woodboy se sa nou wè menm nan foto a, konprann, nan bagay gason ak gason. Nou menm nou la pou n pote tout sa k ap pase pou. E pa bliye nan moman sa yo la gon kesyon bay Dexter bay sa yo nèg ap met ti chodyè nan kouw ap met bout fatra nenpòt bal bay nèg yo jwenn yo met nan kouw tande se Dexter ou di roodboy di yo li son foli son ti Dexter milat misye ye ou konprann antouka bagay yo cho cho sou entènèt lan la bif Oli Durant avèk Roody Roodboy sa nou poko konn kote lap rive ou konprann nap mande tout moun abone avèk chanèl la pou ka toujou jwenn tout nouvo video ken pral lage yo paske gen anpil anpil anpil bagay move move ken pral lage sou chanèl la siw pa vle rate anyen nan san pral lage yo abone avèk chanèl la epi kloche ti klòch la ok nap di tout moun ret branche paske gen bagay kap vini.